Zanmi yo koman nou ye? M espere ke nou tout anfòm, son plezi pou m ansanm avèk nou pou m pale nou foutbòl. Ebyen, jodi an m pral pale nou de foutbòl. Men map pale nou de jwè ayisyen jodi a. Gon jèn jwè ayisyen, anpil moun ap pale de li, anpil la près entènasyonal, la près nasyonal e entènasyonal toujou ap pale de jèn jwè sa. Li te konvoke an ekip nasyonal e kote ke li menm li pat kapab vini an koz avèk angajman ke li te gen avèk klub li ki se Spal nan an klub. Nan dezyèm divizyon peyi la se peyi Litali ke nou konn tande klèb sa ki se Spal ebyen jèn atis la se Christophe Atis nou pral fon pale de misye jodi a ki vin devni ki antre nan listwa nan listwa chanpyona kouwat la nou pral pale de sa talè epi tou nou pral pale tou de dezyèm divizyon peyi la Frans kote kap kòmanse demen se yon nouvèl jounen kap kòmanse klèb ki gen ayisyen ladan yo ap kòmanse epi nap fè w pale de sa epi nap ba w ti yon brèf, yon brèf, yon brèf pale, nou pap pran anpil men nap vin pale w de jèn jwè sa ki vrèman gen anpil avni, anpil ayisyen ta swete wè ke misye jwe pou Ayiti. Men avan ke m ale, ban m ale, ban m fè sa jan m renmen toujou fè l lan, mèsi a chak zanmi Sendomeng mwen yo, zanmi Ayiti, zanmi, zanmi, eeh. Zanmi e Chili, Brezil, zanmi tou ki Etazini, Kanada, Lafrans, kelke swa kote ke ou branche chanèl sa, nou salye. M toujou gen tandans di zanmi e Sendomeng epi pou m di Repiblik Dominikèn, men se menm bagay lan. E mwen salye nou, e m kontan di fè ke nou pa janm sispann ba nou love lan, paske n ap grandi chanèl sa se gras avèk ou menm, e nou fè anpil efò pou nou kapab sèvi ou, defwa ke nou pa pote enfòmasyon pou ou a tan, se ke ou konnen. Nou pa nan peyi nou E gen lòt ti aktivite fòk nou jere pou nou jere fanmi an Nou gon fanmi Nou oblije fòk nou fè sa pou nou fè Pou nou fè Pou nou fè E pote l ba ou Paske nou menm sa n ap fè a nou renmen l anpil ki se Enfòmasyon spòtiv Ebyen eh ban m pale w de jèn nan jwè sa Ki se Christopher Arthie Li menm ki fèt an Frans Yon jèn jwè anpil e yon premye tan ki te konvoke pa nan U23 ke li pa t kapab vini kote ke li menm ki te ap jwe nan ekip Spal la nan dezyèm divizyon ki se jwè Entè ki li menm vin nan Entè. N ap di ke jwè sa li fèt an Frans. Li fèt an Frans, li gen 2 paran ayisyen. Ebyen, an 2018, li te Ati te al jwenn, te al rejwenn Akademi Entè a nan Seri A italyèn nan, kote ke li te ale nan jèn, li te soti nan Akademi Torcy an sizyèm divizyon fransèz, nan sizyèm divizyon fransèz. An 2020, kote an 2020 an ki sot pase la, kote yo te menm voye l an prè nan klèb dezyèm divizyon sa, Spal. E an 2021 an, Li tounen an prè ankò nan ekip sa ki se Šibenik, nan peyi la Kwasi, kote ke se an premye divizyon, ebyen kote li fè premye, kòm di, debite pou sezon an avèk ekip la, le 18, sa ki sot pase la, kote ke misye vin antre sou klèb sa ki se Šibenik, ki pibliye sou paj ofisyèl li, ki fè konnen ke, Christopher Ati vin premye premye ayisyen li pa mete franse se paske li mete se premye ayisyen ki vreman e debite ki debite e chan a nan e nan chanpyona kowat la se te vreman enpotan e se vreman enpotan jèn jwè sa se ki se Christopher A. Ekri se Christopher Arty, misye ki fèt 13 mars 2001, li gen 20 tan, ebyen eh yo di ke misye gen mezi 1 mèt 86 li trè wo, milye milye santral, avè milye tèren misye ke ye, misye ke liye, ebyen eh misye son jèn nan jwè ki trè bon, e nan pye fò li se pye goch li, e misye vwèman li vwèman teknik, e ki kapab itil peyi an, nou swete ke misye yo kapab konvoke la. E nan tan konvenab pou li menm li kapab jwe pou la seleksyon nasyonal peyi Dayiti ki se Chris Christopher Atis ko ka di l konsa. Christopher Atis, jèn jwè, boure talan. Men avan ke m mete fen, janm di w lan, m tap fon ti pale de e chanpyona dezyèm divizyon peyi Lafrans lan, gen Akus ki pat jwe pandan wikenn sa, ebyen li nan lis la pou l jwe. M kwè ke nan lis la lòt lis yo a gen lòt ayisyen yo kap sòti, men kategorikman lis yo poko sòti. Nan lè map fè video sa la nan inè E kote ke mwen panse nan inè, inè kèlke dezè ou kapab jwenn ap tande video sa Sa kèlke swa lè wap tande l lan An tou nan chanpyona dezyèm divizyon fransèz la Nouvèl jounen ap kòmanse dè demen se ve ki ap nevyèm jounen a Demen se ve kap madi Kote ke ekip yo menm yo gen pou yo antre nan batay Se sak fè ke

pou li yo kòman yo kapab fè viktwa pou yo kapab monte pi ou nan klasman an. Menm jan m ka di tou Krevèli pou yo goumen pou yo kapab wè kòman ki yo ka fè yon viktwa malgre l'absans de malgre l'absans de gwo bra di meyè bitè ayisyen ki se Dikès Nazon nou kwè ke nan mwa kap vini nan Novanm nan lap li menm lap kapab de retou. E pi tou Nou swete tou jwè ki pa ankò Bastia, nou swete yon jou ke ekip sa a li ta aliye gadyen pa nou an ki se Placide. Se konsa, nevyèm jounen an kap kòmanse demen se dè dezè òg. E men konsa Aji Oksiyè li menm kap resevwa Rodès. Gen tou lekip Kevèliyè li menm kap an deplasman lakay ekip Le Avre lan. Gen Kougengan kap resevwa Sochyo. Sa se klèb ki gen Ayisyen ladan yo. Yrsel Dunkirk kap resevwa ekip Toulouse lan, Toulouse ki premye nan chanpyona sa, e se pap yon mens afè pou ekip lan, epi Bastia li menm kap an deplasman lakay Valenciennes, se konsa sa ap ye pou klub ki gen ayisyen ladan yo, se konsa li menm li ye, ebyen nou swete ke klub ayisyen sa yo kapab fè viktwa e pèmèt ke yo menm yo kapab rete. an fòm nan chanpyona sila paske ekip euh, se ekip ki mye plase nan nan nan dezyèm edisyon fransèz la ki gen Ayisyen ladan se ekip euh, AJ Auxerre jiska prezan ki ka euh, li menm ki katriyèm ki 15 pwen 5 pwen sou ekip Toulouse ki gen 5 pwen ki an premye ki an 5 pwen an plis li apre sa tankou ekip tankou le Havre tankou m ta di ke Kevel ki gen nan 11 plas la gen Gand ki gen 13 plas la Bastia 14 yèm Pou ekip Dunkirk la, Dunkirk li menm ki 18 èm, ki ap deja desan nan 3 èm divizyon, fòk mesye yo travay pou yo kapab rete an 2 èm divizyon, e menm ta rive nan plas ki boko pli wo. Se konsa sa ap ye pou klèb ki gen ayisyen yo a pati de deman se ve 2 zòg chanpyona sa yo menm. Li menm l ap demare 2 èm divizyon peyi la frans. E byen, n ap di w rete konekte sou chanèl lan, men anvan ke n ale, fòk nou di w ke genyen.

Ebyen malgre ke li menm l ap goumen pou wè kòman yo te kapab fè viktwa, ekip la kontinye fè defèt. Ebyen n ap di ret konekte sou chanèl n ap tounen pou lòt enfòmasyon. Tchaw tchaw a la pwochèn.